Mezanmi nouvèl sa vrèman tris anpil moun ap rele anpil fanatik ap pale anpil paske fedna avè lion pa ansanm ankò hello hello guys kòman nou ye se fedna fèn 100 pousan ki antre lakay nou avèk yon nouvèl videyo nou tout wè tit la deja nou wè de kisa nou pral pale mèsi a chak grenn moun ki abòne ak chanèl la e mèsi a chak grenn moun tou ki pral abòne pa bliye peze ti klòch notifikasyon pou lèm poste yon videyo Se premye moun ki kapab jwenn li. Apre ou fin tande. Apre anpil pale ap fèt sou Lion avè Fedna kote anpil moun ap di yo kite franchman m pa kwè se vrè fanatik Fedna yo ki ap fè travay sa mwen tèlman wè kòmantè Négatif franchman mwen etone rezon mwen di eske se fanatik fednaelle ki ap fè travay sa eske yo pa kwè nan aktè aktris yo a eske yo pa kwè nan moun ke yap sipòte a. Moun sa yo kap fè kòmantè negatif yo franchman nou pa kwè nan travay si nou te kwè nan travay m pa kwè nou tap fè yon bagay konsa. Depi nou pa wè lion bò kot fedna nou gentan konnen se kite yo kite depi nou pa wè fedna bò lion nou gentan di se kite yo kite poukisa se sa nou mete devan mwen plis kwè nou tap mete nan tèt nou ke se travay yap travay yon sèl degouden pa sonnen fòk yo travay pou yo kapab reyalize rèv yo. Moun yo pa mande pou nou fè bòz pou yo sispann avè bagay sa mezanmi yo pa mande nou pou nou fè bòz epi banm di nou yon bagay ki relasyon ki pafè mezanmi se pa lòm nou ye pa gen relasyon ki pafè ou ka toujou byen ansanm avèk moun nan ou ka dan a lang toujou mòde fòk nou toujou met sa nan tèt nou yo pa pafè menm jan nou menm nou pa pafè a Se lòm nou ye, nou pa Bondye, se Bondye ki sen. Fòk nou aprann konnen yon bagay tou. Fòk nou aprann panse pou tèt nou. Fòk nou aprann panse tou. Lè nou renmen yon moun, pou nou pa di nenpòt bagay. Mezanmi, kòmantè yo tèlman sal sou nèt la. Franchman mwen menm map panse map di èske se fanatik Fedlion yo Ki ap fè travay sa. M pa kwè se yo ki ap fè travay sa. Jis priye pou yo pou yo kapab fè plis siksè. Lè sa a, y ap kontan paske n ap ede yo avanse, n ap ba yo plis fòs pou yo kapab avanse. Eseye mete pye nou sou tè si nou se fanatik Fedna. Retire vye panse afè kite sa a nan tèt nou. Konsa, nou menm n ap wè yo menm y ap mache trè byen. Yon lòt pwen map touche ankò kote Jenny Queen li menm li fè yon pòs kote li di biznis lan pa pou Fedlion pou kiyès li ye souple banm non mèt biznis la non mwen anvi konnen kòm ou menm ou konnen biznis lan pa pou Fednaelle e ou konn mèt biznis banm non mèt biznis lan sak pase men ki pòs Fednaelle li menm li te fè aprè pòs Jenny Queen nan sa kap pase konsa men mèt biznis lan fè patant nan sou nom oh oh Mezanmi m mele e Fednaelle li menm ankò kisal te fè li te poste pap li ta pral poste papye biznis lan men nou menm nou raz ayisyen kòman nou fè konsa kòman biznis lan pa pou Fedyon banm egri bann ti pantan sispann a jan de bagay sa yo nou parèt raz anpil a jan de bagay sa yo rezon nou toujou vle se nou menm ki pou devan nou pa janm vle ayisyen parèy nou avanse poukisa nou konsa fòk nou toujou panse Lè nou fè yon bagay se pa sèl nou ki ka fèl, lòt moun nan gen kòb li li ka fè sal vle, Fednaelle travay anpil poul kapab reyalize rèv li, li pa dòmi, li pèdi nwit, lap antre lakay li ta, leve bonè, men fòk nou panse tou menm jan nou menm nou ap travay nap fè degouden li menm fòl fèl tou, nou pa bezwen mete nan tèt nou ke se avè moun sèlman li ka travay e menm lè Fednaelle li menm lap travay ansanm avèk moun yo li fè kòb pal tou, li fè kòb. pal ok. Anpil moun ki panse lè Fednaelle li menm lap fè pwomosyon sa yo li pa fè kòb se pa gratis li fè yo yo peyel poul fè yo e li touche nòmalman poul fè yo se travay lap travay sa vle di tout kòb sa yo nou panse se manje sèlman Fednaelle rete lakay li manje a pitit li a maril bwè epi fè kay bèl nou panse se sèl sa li tap fè. Nou menm nou panse se sèl travay sa Fednanelle tap fè, li pa tap pwogrese tou, li pa tap fè ti kòb li pou l kapab fè biznis pa l tou, jan nou pale l mal pou kounya la pou l louvri biznis li epi pou nou di li pa pou li. Chanje vye konpòtman sa yo nou genyen an pou n kapab gen yon lavi miyò demen. Nou pa wè bèl machin Fednanelle achte avè mari l, nap ripòte feyton, nap desann chanèl, Fednanelle still ap fè kòb. Menm lè nou wè nou ripòte chanèl la, nou ripòte feyton yo, Li menm lap fè lajan lap fè kòb Bondye kanpe ansanm avèl paske Bondye wè li inosan paske se yon bon moun Fednaelle ye Fednaelle gen bon kè li se yon inosant ok Fednaelle inosant sispann a bagay sa yo lè nap desann chanèl la nou bal plis fòs poul travay e Bondye li menm li wè Fednaelle son inosan lap pousel monte pi wo. Fanatik Fednaelle yo nou pa bezwen bay tèt nou pwoblèm nou pa bezwen bay tèt nou pwoblèm Lion avè madanm ni. pa kite yo stil ansanm yo stil ap viv ok moun yo pa gen tan lè fednaelle live lion pa la se sak fè lion pa ka parèt nan live yo e lion menm lè nou wèl live fednaelle pa la yo pa menm kote sa vle di chak moun yon bò chak moun ap chèche fè degouden ok yon sèl degouden pa sonnen Yo ap chèche fè plizyè pou yo kapab sonnen ok. Nou konn sa li ye deja. Yo pa kite, yo stil ap viv ansanm. Moun yo damou ok. Moun yo damou. Pa bliye biznis Fednaelle la ap louvri dimanch kap 11 jiyè a 9 è nan maten. Mache an foul, mache prese e chèche moun vini ansanm avèl pou n kapab sipòte aktris pa nou an, aktris nou di nou renmen anpil la. Se jou dimanch sa a nap wè eske nou renmen aktris la tout bon tout moun ki ayiti yo pral sipòte aktris la nan fason ke yo kapab tchaw tchaw.